Bonswa, donk bonswa ou bonjou, sa pa depann de lè nou pral tande emisyon an. Donk se yon plezi pou m sou plato a yon nouvèl fwa pou nou pale de sante fanm e ki se priyorite nou. Mwen mwen se jinekològ obstetrisyen. M panse jodi a nou gon sijè ase tabou, donk nou pral gon ti tan pou nou chita pou nou ka detaye e pale de sijè sa. Donk byen avan fò nou di ki sa kòl la ye. Kòl matris donk se pòt dantre matris la. Se pòt dantre matris la. Lè yo di pòt dantre matris la, donk se la e lè fi a ale lan relasyon avèk mari l. Donk zòn sa a, se pa toujou la ka rantre lan yon ti twou. Paske lè yo di pòt dantre sa vle di jisteman se yon pòt, li gen yon ti twou. Donk se pa toujou yo ka pase lan ti twou a yo rantre. yo migre jis vè twonp lan pou yo ka al fegonde ovil la epi bay yon timoun. Pòt dantre sa tou, li ka la tou pou enfeksyon. Jisteman gen de jèm se la yo pase, donk ki pou al bay swa yon andomeritrit, alò swa yo bay yon andometrit, swa yo bay yon salpinjit e ki ka rive tou ki fè fanm nan pa ka fè pitit. Donk plizyè jèm ka pase anndan kòl sa, anndan pòt dantre sa, jisteman pou al enfekte matris la. Nan 2 a 3 pousan de ka, yo wè ke gen de fanm, jisteman, ki fèt avèk anomali jenetik sa. Donk ki pa gen kòl matris. Ou ap chache kòl li, li pa gen kòl matris. Donk lè yon moun pa gen kòl matris, lè sa tou fò w ale pou al gade èske moun sa. Eske se kòl la l pa gen oubyen ke moun sa tou li pa gen matris ditou? Paske jeneralman lè moun nan pa gen kòl li pa gen matris ditou. Men nan lan 0 pwen 3 pousan de ka, matris la ka la, men kòl la tou li absan. Kòl la li absan, w ap chache kòl la, kòl li absan, men ou wè genyen yon matris ki la donk vrèman pa gen yon pòt dantre pou di ke moun sa a. e li ka fè, li ka gen de jèm ki pase oubyen li ka gen de spatozoyid ki pase. Men, le pli souvan, nan 90 pousan de ka, jan m eksplike a, donk de ou pa wè kòl la, sè ke moun sa a tou li pa genyen matris. Lan 90 pousan de ka, de, anfen, gen, gen les Américains, gen les Français. Donk, Ameriken yo di, lan 90 pousan de ka, se yon, yon jèm, yo rele HPV. Human Papillomavirus, jisteman ki bay kansè sa. Men pou fransè yo nan se nan 70 pousan dè ka ke yo wè se HPV. Men gen de lòt bagay yo wè jisteman ki ka antrene kansè kay fanm ke nou pral wè pi devan lan faktè de risk yo. E se HPV a jan ou di a, yo wè ke HPV a li gen plizyè tip, yo pran 200 tip. Men tip ki bay kansè kòl kay fanm se tip 16 avèk tip 18 la yo wè ki bay plis kansè. 16 la a li menm sèl bay 70 pousan kansè kay fanm. Epi 18 la a yo 2, ant 16 e 18 la, genyen yo yo bay prè de 85 pousan kansè kay fanm. Men gen gen de lòt sou tip ankò jisteman ki ka bay kansè. Pa egzanp nou nou.

Alò li pa fo, li pa fo paske jisteman yon fi ki nan relasyon seksyèl bonè, a di yon timoun ki rantre nan relasyon seksyèl bonè, donk li sijèt jisteman pou li ka devlope yon kansè di kòl alalong. Paske lè ou al nan relasyon seksyèl bonè, dizon 13, 14 an, donk jisteman kòl sa toujou ap solisite, kòl la toujou ap solisite, toujou ap solisite, toujou ap solisite. Donk lè sa a, jisteman, jan pwovèb la di a, chemen bouton se chemen maleng, chemen maleng se chemen kansè. Gen lòt bagay ankò, yo enkrimine, jan ou di a, 2 gwoup etnik. Yo pale ke, pa egzanp, jenetikman, yon fanm ki te gen kansè, yo wè ke lan 1 pwen 3 pousan ke jèn fi a ka devlope kansè. Yo wè tou lan moun ki ap pran estwopojestatif, sa vle di moun ki ap pran pilil kontraseptiv yo, yo wè ke moun sa si l fè 5 an ap pran pilil kontraseptiv, donk li sijèt pou l ka li menm devlope yon kansè kòl matris. Yo wè tou ke fanm k ap fimen, tabajism, fanm nan ap fimen men yo wè se yon lòt tip de kansè, se pa kansè ke HPV a bay la. ke li bay lan kòl la, men li bay yon lòt tip de kansè sou kòl matris la. Epi yo wè tou jisteman kay fanm ki te ansent ki te pran dyetil silbestewòl ke fanm sa timoun nan ka fèt alalong timoun sa ke manman l te pran dyetil. silbesterol la jisteman li ka devlope yon kansè kòl. Jeneralman lè kansè la ap manifeste, fi a pa egzanp lè li antre nan relasyon seksyèl, li wè ke li toujou ap bay san, li toujou ap senyen. Donk a chak fwa li rantre nan yon relasyon seksyèl, li wè li senyen. Sèten fwa tou li wè ke li gen de enfeksyon a repetisyon. A chak fwa li gen enfeksyon a repetisyon, li gen de likid li bay lan. Kilòt li ki nozeabond, jisteman, epi fi sa a tou li toujou gen yon doulè pèlvyèn, yon doulè anba ti vant ki toujou ale ki tounen, toujou ale tounen. Donk lè sa a, depi yon jèn fi oubyen yon fi ki lan relasyon seksyèl, donk jisteman fòk li al konsilte yon jinekològ pou ka al gade kò l li pou gade jisteman si l pa ap devlope yon pwoblèm onivo di kò l pou nou pou l pa rive menm jiska kansè. la ou jisteman yon fanm pa egzanp ki rantre nan relasyon seksyèl paske avan liv yo te konn di ke apati de 21 an yon fi ka fè yon depistaj kansè di kòl alèd de sa yo rele yon pap smear ou byen yo rele l pap tès tès de papa Nikolay se konsa yo rele li men de no jou Medam nou yo, jèn, jèn fi nou yo rantre nan relasyon seksyèl tèlman bonè, donk yo wè ke dè ke ou gen relasyon seksyèl, ou ka deja fè yo depiste pou gade si ou pa genyen de lezyon prekanserez oubyen ou depiste pou al gade si pa genyen HPV, paske m di nou se HPV, nan 90 pousan dè ka, se HPV ki bay kansè kòl. Donk dè on jèn fi lan relasyon seksyèl, dè premyè relasyon seksyèl, fòk ou deja ale depiste pou gade jisteman si ou pa genyen, si ou pa genyen de selil prekanserez ki ap devlope pou nou ka, pou jisteman si sa a ap devlope pou yo ka gentan fè de tretman pou ou. Euh wi. Paske cancer du col se sèl cancer ki bay tan. Se sèl cancer ki bay tan pou trete l. Pa egzanp, yon fi ki lan relasyon seksyèl jan nou di a, fòk li fè depiste pou l fè yon pap tès. E m tou pwofite pou m di ke medam yo, yo lan tèt yo pap tès fè mal. Ditou pa. Pap tès se se yon spekulum ou mete, spekulum nan se jisteman yon enstriman pou fanm menm ki fèt pou fanm ki gen 2 lèv, jisteman pou yo mete pou yo ka al vizyalize kòl matris ou, epi apati de sa nou pran yon aplikatè nou pase nan kòl la pou nou pran de sekresyon pou nou aplike sou yon lam e la jisteman moun nan e nou voye l nan laboratwa pou gade si pa genyen de lezyon prekanserez. Mentnan, avan pou l rive lan stad kansè a, lezyon sa yo li ka pran 15 a 20 tan. Sa vle di nou gen ase de tan, li ka pran 15 a 20 tan paske li rive lan stad prekansè a, li pral, li rive lan stad ke moun nan li kòmanse gen de lezyon, li rive lan stad prekansè a, li rive lan stad kansè di kòl, pou jiskaske pou l rive lan sa yo rele lan stad kansè envazif. Se kansè envazif la jisteman ki pral bay pwoblèm. Paske lè n rive nan stad ke moun nan li gen yon senp kansè ki onivo di kòl la, si n fè lachiriji, lè nou pral rantre nan tretman yo n ap wè sa, moun nan pa pral devlope okenn kansè ankò, pa pral gen okenn pwoblèm ankò. Men se lè jisteman moun sa a, moun sa yo pa janm depiste, moun nan li nan relasyon seksyèl li pa janm fè l depiste l, lè sa a li pral gen pwoblèm. Donk pou nou ajoute tou. yon fanm ki lan relasyon seksyèl, jan mwen di a, dèke ou lan relasyon seksyèl fòk ou toujou fèw depiste. Kòman ou fè yon pap tès? Jisteman, premye ane a ou vini ou fè yon pap tès, donk si li parèt negatif, yo yo pral mande pou fèl lan ane kap vini an, lane pwochèn. Lè ou fè li negatif, avan liv la te di, anfen, les chercheurs te di ke yo wap reprann li chak 3 ans. Men la mentnan, janm te eksplike talè a avèk medam yo ki ap ki nan relasyon seksyèl anpil, kap fè bagay anpil, donk yo mande se chak 2 ans. Donk mwen menm m toujou mande yon pasyant mwen, chak lè fèt ou, chak 2 ans lè fèt ou, toujou panse pou fè yon pap tès pou pa bliye sa. Paske yon pap tès ka sove lavi. Yon pap tès Lè gen lezyon prekanserez, ou ka gentan fè tretman an pou w pa rive nan stad de kansè envazif, jan yo di a, kansè ki anvayi tout kò l la, tout matris la nèt, e ki pral soti, ki pral anvayi menm vajen an, ki pral anvayi, ki pral menm bay de lòt zòn, ki pral pran de lòt zòn, sa yo rele de metastaz. a men diferan tip de tretman nou pral rantre donk lè ou fè yon pap tès jisteman ki bay de ou wè gen de lezyon prekanserez defwa lezyon an li menm lan 60 a 70 pousan de ka lezyon prekanserez yo ap mouri pou kont yo san ou pa fè anyen yap mouri pou kont yo mennen lè ou pral wè ke jisteman gen de zòn ki bay de pwoblèm ou wè pa e de jisteman moun sa li gen de displazi. Mentnan, ou pral mande moun nan poul fè yon pap tès. Alò, e pa yon pap tès, ou pral mande moun nan poul fè yon biopsi. Yon biopsi lè sa, ou pral pran lan zòn, zòn de jonksyon mwen sot pale a. Ou pral pran yon ti pati lan zòn de jonksyon an pou ka voye al analize pou gade mentnan èske ou pa lan stad de kansè. Paske se sèl rezilta biopsi a ki ka aswa dyagnostik la ki pou di jisteman Eske moun sa li gen yon kansè oubyen si l pa gen yon kansè. Mentnan, lè w rive lan stad de kansè, kounye a ankò ou pral konnen lan ki stad ou ye. Se stad la ki pral di ki tretman ou ka fè. Gen tretman se jisteman ou ka fè jan m di a lan pap tès la, ou ka ale ou fè yon kriyoterapi, ou ka fè yon lif, Men kounye a tou lè w rive lan stad avanse, ou ka fè yon chiriji, chiriji a sa vle di ou retire matris la, yon istektomi total, ou retire matris la ansanm avèk kòl la, jisteman pou li pa anvayi, pou li pa al bay yon kansè envazif. Men lè w gen tan rive lan stad pou li pral rive nan 2 a, mentnan ou ka fè sa yo rele yon radyoterapi. Ou fè yon radyoterapi anvan. Ayiti ou bwile kan selil kanserez yo epi kounye a pou ale nan chimyoterapi. Men gen de fwa tou, lè w rive ou fè chiroji, kounye a tou fò al fè lenfadenektomi paske gen de kote gen de lenf jisteman ki gentan atenn e gen de stad ou pral fè sa yo rele kiraj gangliyonè paske gen de kote gen de gangliyon fò w retire tout gangliyon yo jisteman pou li pa al anvayi lòt zòn yo. Donk. Se chirurji, se radyoterapi, se chimyoterapi. Chimyoterapi a jisteman se pou evite ke kansè sa li jis avanse. Kounye a wap moun sa ap fè de chimyo, chak 2, 3 mwa lap vini pou yo bal de seyans de chimyoterapi jisteman pou li bal jan yon stad de.

Donk kansè kòl li pa fè pè, depi nou ka gentan fè depistaj la, nou ka depiste kòl matris, epi pou nou ajoute, gen de vaksen jisteman ki disponib, fòm te ajoute sa, gen de vaksen ki disponib pou jèn medam yo, paske konnya la lan peyi devlope yo, yo vini avèk de vaksen, yo vini avèk gardazil, epi sèvilaks jisteman.